Gon lè gon moun ki poze m kesyon an, li mande m kòman yon moun li krete epi li konpoze yon mizik, kòman l kòmanse, èske se tèks la l ekri anvan oubyen kisa l fè anvan? Epi de la etan m vin konprann ke sa ki gendwa parèt fasil pou yon moun li gendwa mistè pou yon lòt moun.

Biliwao is back! Hello guys koman nou ye se Billy Wao. Mwen salye ou menm kap gade video a mwen se Billy Wao mwen fè video sa pou m kapab reponn avèk kesyon kòman yon moun kapab konpoze yon mizik. Dabò li enpòtan pou nou presize ke lè nou pale de mizik nan kontèks sa a, nou pa pale de yon mòso enstrimantal, men pito n ap pale de yon mizik ki gen non sèlman pati nou ka di beat la epi ki gen pawòl tou ladan. Donk nan videyo sa a, nou pral adrese de kesyon kòm kisa ki dwe fèt anvan, men Kite m kòmanse pa di nou ke pa gen yon fòmil standa ki di kòmsi men A plis B men kòman pou yon moun ekri yon chan. Donk chak moun kapab pwosede yon manyè ki diferant. Men nou pral kapab wè Kòmsi, kòman on moun kapab rive konpoze on mizik? Pa ki etap ou ka pase? Premye kesyon, ant melodi avèk pawòl, ki sa ki ka ekri anvan? Melodi ka avan. Mwen byen di melodi ka avan. Poukisa m di melodi ka avan? Paske tèks ka avan tou. Melodi ka avan, lè w pran pa egzanp mizisyen yo, beat maker yo, yo renmen fè sa anpil. Yo renmen fè sa, kisa yo fè, yo konpoze kòm si son an dabò, yo mete l la, yo anrejistre l, epi sa ka rive yo pa menm konnen kisa yo pral mete sou li, men yo konpoze l kanmenm, yo mete l la, epi annapre swa yo chache yon moun mete pawòl pou yo oubyen yo menm ankò si yo ka ekri. Yo menm yo mete pawòl sou li. Men pa gen yon lwa ki di se melodi ak pwa avan. Konsa tou, tèks la ka avan. Lè w pran pa egzanp yon moun ki plis son powèt ke yon mizisyen. Donk l ap plis ale vè lekriti dabò. L ap plis anvi ekri yon bagay dabò epi annapre l ka chache yon son, yon lè mete sou li. Lè nou di melodi n ap pale de lè a. Le chante a jan nou renmen di l nan kreyòl. Konsa tou, tou de ka prèske fèt an menm tan. M ap pale de ant melodi a avèk pawòl la. Tou de ka prèske fèt an menm tan. Pou ki sa m di prèske? Se paske kan menm ap genyen yon pwen datak pou mizik la konpoze. Li gen dwa se yon fraz ke moun nan genyen, lè sa a l ap plis baze sou ekriti a. Li kapab tou yon lèk pase nan tèt yon moun, yon ti son pase nan tèt yon moun epi moun nan di, a, m ta fè yon chante sou sa wi. Epi moun nan li menm li kòmanse pwodui, an menm tan l ap fredone, an menm tan l ap eseye mete pawòl sou sa ke li fè kòm pwodui a. Kounya a, ou menm ki ap konpoze mizik ou a, kèlkeswa sa w ta deside fè anvan an, swa melodi oubyen pawòl la. Gen kèk bagay ki esansyèl lè w ap konpoze yon mizik. An n di pou w ka gen yon mizik ki fè sans, yon mizik ki bon, gen de bagay ki vrèman esansyèl, de bagay fondamantal, mwen panse ke ki dwe genyen nan mizik ou a. Byennantandi, se dènye tan, gen yon pakèt mizik ki ap fèt ki vrèman trè mal sonnen oubyen ki pa di anyen de konkrè ladan yo. e moun renmen yo men mwen menm pa tèlman nan lojik sa m ap toujou konseye yon moun ale nan bon sans lan nan fè sa ki bon donk nou pral wè ansanm avè m kèk bagay esansyèl yon moun k ap konpoze yon chante ta sipoze genyen nan chante l la premye bagay ou ta dwe genyen nan chante w lan ou ta dwe genyen yon vrè melodi. Poukisa m di w ta dwe gen yon vrè melodi? Èske gen yon fo melodi? Bon ok, ban m di pito, yon melodi se tankou m te ka di w fòmasyon yon fraz. Fòme yon melodi se tankou fòme yon fraz. Nou tout nou konnen yo di fòme yon fraz, yon fraz se yon siksesyon de mo. Men èske w ka pran yon pakèt mo ou mete ansanm epi ou di se yon fraz otomatikman? Non, li gen règ. Gen bagay ki pa mache a bagay. Gen kote se vèb, gen kote etc. Se tèl mo, se tèl bagay, se tèl konpleman dobjè, m pa konnen, m pa. E pa sa n ap pale la, e mizik n ap pale la. Ok? Donk se konsa melodi a ye tou. Donk gen son ki mache ak lòt. Gen nòt ou pa ka fè dèyè yon lòt. Fòk li gen yon sans, fòk li agreyab nan zòrèy moun k ap tande l la. Dayè se sa k fè menm yo rele l mizik. Si l pa agreyab, li pa mizik. Ou konprann? Donk premye bagay ou bezwen genyen nan chante w lan, ou bezwen gen yon vrè melodi. Yon melodi ki fè sans, yon bagay lè moun tande l, donk ki vrèman bon nan zòrèy moun. Nan yon vrè melodi tou, ou kapab jwenn de eleman ki enpòtan kòmsi yon tenmpo. Lè m di yon tenmpo, sa vle di yon a ki vitès sa w ap fè a prale. Donk sa dwe respekte nan chante w lan. Paske se li menm an pati ki pral detèmine tou ki stil de mizik ke w pral fè. Ok, donk, yon vrè melodi, sa son yon nan premye bagay ki dwe esansyèl nan fè yon chante. Alò, mwen menm ki mete l nan sans sa, ou gen dwa klase l selon jan ou vle fè l la. Si se pawòl ou panse ki pi priyoritè, klase l jan ou vle l la. Men, dezyèm bagay mwen panse ki dwe genyen tou nan yon bon mizik, se gen yon tèks ki gen fon. Sa a li trè enpòtan e m konsidere l anpil kwake, jan m te di nou nan kòmansman an, gen moun ki pa bay sa twòp enpòtans depi yo fon son yo ka fè moun vole, yo ka fè moun ponpe e that's it. But mwen kwè ke ou bezwen gen yon tèks ki vle di yon bagay, ki pale de yon bagay, ki gen yon fon. Yonn nan erè yon pakèt chantè oubyen moun atis fè, Se ke yo fè mizik jis pou respekte rim yo, pou fè vè nan mizik yo. Sa konn koze ke moun nan, paske lap chache pou tout fraz yo tèmine menm jan, sa vin rive ke moun nan li menm li fon yon tèks ki pa gen fon. Tankou eske m ka rete paske map fon yon chante e m ta renmen ke chante a tèmine pa, komsi chak fraz yo tèmine pa zi. Epi m ap di yon seri de bagay tankou m ap di, m rankontre Jezi, misye fè m krezi, mwen kenbe zizi. Ou pa ka pa wè, ou pa ka annik lage nenpòt ki pawòl. Donk fòk pawòl la ke w ap di a fòk li fè sans nan mizik la. Donk se dezyèm bagay ki pi enpòtan. M konnen ke ou kapab ekri swa an vè oubyen an pwoz. Pèsonèlman, mwen menm mwen konseye yon moun prefere ou gen yon tèks ki an pwoz men ki gen yon fon, olye ke ou gen yon tèks ki an vè men ki pa gen fon. Kòmsi tout moun wè se chèche w ap chèche pou bagay yo fini menm jan, menm lè. Yo, sa vrèman li pa, m pa rekòmande l. Twazyèm bagay ki vrèman, vrèman trè enpòtan pou gen yon bon mizik, yon mizik ki fè sans, yon mizik ki ka mache, Ou bezwen gen sa m rele yon hook nan mizik la. Kisa ki yon hook? Yon hook nan yon mizik se yon se yon pati nan mizik la ki vreman fasil moun ka aprann, moun ka repete. Donk se li menm an pati ki pral vreman ede w a siksè mizik la. Paske Ou dwe gen yon bagay ki kaptive moun lè l tande l. Lepli souvan, gen moun ki konn mete hook la nan refren an. E ou konn jwenn pawòl ki nan hook la tou se li menm ki tit chante a. Donk li dwe yon bagay ki akwochè, yon bagay ke moun anvi repete, yon bagay moun anvi tande. Donk, 3 bagay sa yo vrèman esansyèl m panse lè yon moun ap eseye konpoze yon mizik pou w teni kont de yo. Yon vrè melodi, yon tèks ki gen fon, epi. yon hook. Byen entendi, e sa son premye pati nan videyo ke m fè kòman w ka konpoze yon mizik. Nou gen pou nou fè yon lòt videyo pou ou kote ke nou prale pi pratik, n ap eseye konpoze yon mizik ansanm, ok, n ap eseye konpoze yon mizik ansanm, yon fason pou ka wè pi byen kòman yon moun ka konpoze yon mizik, m ap tou ba w de detay pandan n ap fè pratik la. pou w kapab wè ou menm pèsonèlman kòman ou kapab rete pou konpoze mizik pa w la. Vwala, m espere ke ti presizyon sa yo yo te itil ou pou w kapab kòmanse lanse w nan ekri mizik. E pa bliye mezanmi, kòmante, pataje, layke, abone avèk chanèl la. Se tout bagay sa yo k ap voye chanèl la monte. Donk se te avèk ou zanmi w Billy Waw k ap ba w randevou pou yon pwochèn fwa pa. pou trè byento paske nap lage yon swit de video sa donk abone ak chanèl la si w pa vle rate video sa ou menm ki deja abone donk toujou siveye notifikasyon yon fason lè video w lage pou kapab konnen tchaw tchaw babay a la pwochèn.